Gade nou lè konsa ou lan lari miyagwa yes wè w pran yon nèg di nou sak mete w lan lari an lè sa. Kòm dabitid nou toujou lan lari a 24 sou 24 nap tcheke vakabon yo nap tcheke entri yo nap tcheke bandi yo nap tcheke nèg a zam yo se yon devwa se yon obligasyon fòk nou pran lari a pou nou sekirize vil la tay aske popilasyon nan kapab viv alèz.
Yèswa, yèswa nou wè w pou yon jèn gason, anpil moun di depi w pou yon moun kòmsi l wè lanmò anfas li. Kòman sa te ye?
Tip sa yèswa nou te, yèswa nou tap soti di kote de Tigwav ankèt yon machin ki te pèdi nan vil Okay. Lè ke nou sot Tigwav, sot cheke machin nan, nou pa jwenn li. Nou eseye pase pa ansyen wout la ki se Mòn Preval. O kou de la wout nou kwaze avèk tip sa ki yon fizi 12 nan men l. E lè n kanpe machin nan, nou pwente sou misye. Nou mande misye pou l depoze zam nan. Li obeyi, li chwazi depoze zam nan. Finalman nou apreyande misye, nou mete l nan machin nan, nou ale kèlke pa avèk misye. Nou poze l kesyon, nou jije ke misye inosan. Fòk li rantre lakay li. Nou te rantre nan komisarya avèk misye. E nou remèt misye a komisarya ensi ke zam nan. Zam ki te nan men misye a pou kiyès misye te sèvi? Bon, selon sa li di, li di se pou Sèten John ki se yon polisye, e sa l di. Ok. Alò èske polisye a li menm li pa fè ak de prezans li pou defann sitwayen an? E dosye a li nan komisarya de Miragwàn, komisarya Miragwàn ap fè swit legal yo. Ok, nou wè dènye jou sa yo ou plenyen anpil, sa fè w anpil lapèn lè w ap gade polisye k ap tonbe twou bò e pa bò nan peyi a, dènye jou sa yo lapolis lan pran gwo kout. Fòk yon nèg pa ta imen pou ta voye je w pou yon ekip jèn gason ki kite lekòl, ki kite inivèsite, ki gen madanm, ki gen pitit, ki gen manman, papa, frè, sè, pou ap gade jodi a y ap tonbe nan eta sa a. E se si, e kèlkeswa moun nan sektè a, menm si w te yon ansasen, sa ap fè w mal. Donk, fòk ti mesye polisye yo pran responsablite yo, lè yo bay yon galil ki gen 15 grenn bal ladan l, pou yo konnen sa pou yo fè. Paske ou paka voye yon nèg nan batay anvan gad li genyen 15 grenn bal. Mwen menm lèm gen yon sèl chajè zam m pa an eta pou m batay. M chwazi repliye. Paske chajè bal ke m genyen an ki genyen 32 se mezi pou m defann tèt mwen. M pa genyen l pou m batay. Nèg yo gen 15 bal, yo gen sak bal. Ou menm y ap ba w 15 grenn bal, y ap voye w nan batay. Donk fòk polisye yo konprann yo pou kò yo nan batay ke y ap mennen an. Alò se jedi nou nan e nan menm sa ou sot di a la pa rapò avèk 15 grenn bal lan di e ki mesaj ke w ka voye bay wo grade yo pou yo konnen kisa yo ta fè pou yo ogmante lapolis la? Yo konn sa pou yo fè trè byen. Yo konn sa pou yo fè trè byen. E lòd pou yo bay ti mesye yo pou ti mesye yo desann anba a al met bwa sou nèg yo. Nèg yo se bandi yo ye, yo se asasen, yo se de kriminèl k ap tiye popilasyon an. Jodi a nou gen yon polisye ki kapab kanpe anfas yo, ki kapab batay avèk yo, sof ke nèg yo manke mwayen pou yo atake nèg yo. Lè ou ba yon nèg yon galil ki gen 15 grenn bal, ou voye l nan batay, se voye ou voye l al mouri.
Lè n wè polisye plen de sa anpil, yo pa ba ase ba yo ase katouch pou y al batay. Depi katouch fini, avan katouch la fin tire bie, ou pa gen dwa kite katouch fini sou le chan de batay. Ok? Depi w sispèk ou pa gen sifizaman de minisyon, se repliye, reganye baz. CG, Daprè ou, ki sa ou panse ki ta fè yo pa bay polisye yo sifizaman de minisyon pou yo al batay? A! Nèg yo konn afè yo. Se yo konnen ki plan yo genyen pou polisye yo. Men gen enfòmasyon ki ta fè kwè se paske gen polisye ki nan gang, yo pral pote yo ale, yo pral vann yo. Daprè ou kisa sa di? Bon, si gen polisye ki nan gang se yo ki konnen l. Men m pa konnen polisye ki nan gang. Sof ke m konnen nou gen yon polis nasyonal ki jèn, k ap travay, ki ta renmen sekirize peyi a, ki gen volonte e kapasite pou l batay ak bandi yo. Sof ke nèg yo manke mwayen sèlman. Nou wè dènyè yon jou sa yo leve kanpe se Jouthe apiye yo, kòman w te wè mouvman sa? E m ka apiye yo men m pa apiye yo a san pou san nan tout aksyon ke yo fè. M ka tou apiye yo nan ak ke yo poze, kote ke yo pran lari a, yo fè valwa dwa yo. Men m pap janm apiye yo nan ale kay PM nan, m pap janm apiye yo nan al kraze èpòt la. Jamè, o gran jamè m pap janm dakò avèk yo. Paske ensekirite ki la jodi a la, li te la deja, se pa gouvènman sa a ki vini avèk li, men sòf ke gouvènman sa a dwe met pye l atè pou ke li fè yon fas kare avèk ti mesye bandi yo. Ou panse polisye te kapab revandike yon lòt fason? A, gen mil fason ou kapab revandike. Ou ka chita lakay ou, ou ka chita lakay ou, ou pa al travay. Ou ka kanpe nan komisarya ou pa al travay. Dayè yo an majorite. Lapolis sa se ajan ki fè l. Se pa enspektè, se pa komisè ki fè l non. La polis ase ajan k fèl. Tout nèg ki mouri yo la ou tande gon komisè k mouri. Ou komisè kat wou tonbe wi nan regleman kont nan afè ti mennay moun nan lari al tonbe. Men ajan yo tonbe se toujou sou le chan de batay.
Men jodi a jodi a nou anpil moun di la polis lan febli, anpil moun di tout sa kap pase yo se jis pou fòs etranje a kapab antre.
Bon si la polis la febli m pa konnen l men se w ke m konnen polisye m yo yo gen volonte pou yo batay, yo ka batay, nèg yo manke tou senpleman mwayen pou yo batay. Ti misye swat yo m pran nan yo. Aktyèlman la, ti misye swat yo anba a, se patwouy sèlman yo gen aksè pou yo fè. Yo pa ka atake vakabon yo anba a. Ou vle pale m de ki kote?
E di kote de Lankou. Gen nèg swat ke m pale avèk yo ki di m yo anba a, men se aksè a, se patwouy polisyè ase yo gen aksè pou yo fè. Men CG, kòman ou konprann sa, donk menm si polisye a nan sitiyasyon ki difisil, donk li toujou ap tann lòd nan men wo grade a, donk daprè ou, sa di kisa? Pa ta sipoze gen yon chanjman? Bon, se ok, m pa ka.

Chak jou, Miragwàn ap rete yon simitè pou pi rèd pou bandi yo. E l pa p lòt bagay ke sa. Paske popilasyon an avè m, komèsan yo avè m, antreprenè yo avè m. M gen yon bakòp polisyè rèd avè m. Udmo yo avè m, CIMO yo avè m. E SDPJ yo avè m. Nou gen yon direktè lapolis k ap travay. Nou gen komisè Chal k ap travay menm jan avèk mwen. De twa zè di maten, nou nan lari. Nap tcheke bagay mwen yo. Alò CG e gen enfòmasyon ki ta fè kwè e anpil moun ap di alò ke majorite nèg ki avè w yo ki nan do w kap batay avè w yo, yo ta vle di se pa de polisye. Se kiyès nèg sa yo ye? Bon yo ka toujou di yo pa polisye, nèg yo granmoun yo di sa yo vle. Men sof ke chèf anndan lapolis sa yo konnen konbyen polisye ki gen avèk mwen. Yo kapab toujou di yo pa polisye. De menm ke ou ka toujou jwenn yon moun ki di ou menm ki vin la devan m nan la ou pa jounalis. Nèg la gen moun, li ka toujou di sa. Men sof ke tout nèg ki avèk mwen jip yo se dè polisye. Men CG anpil, anpil moun di ou ta dwe mete entelijans ou a la dispozisyon la polis la piske yo wè ou gen antèn ou, depi bandi a fè sa sou Pòtoprens ou konnen. Aa, sof ke mwen an kontak avèk tout komisè a nan peyi a. Mwen an kontak avèk tout polisye nan peyi a. Ke ou te nan palè, ke ou te nan primati, ke ou te nan USGPN, ke ou te nan Captiv, ke ou te nan swat, ou te nan boy. Mwen an kontak avèk yo tout. E nèg ki, ti mesye ki an kontak avèk mwen yo, p ap livre tèt yo a labouji. Yo konnen se nou, nouvèl la se yo ki pwopoze l ale. Yo pa gen dwa kite moun pot nouvèl yo ale. Ou pa gen dwa nan yon komisarya pou w ap mande bakòp. Ou deplase sot lakay ou avèk 40 bal. Depi ou te gentan voye 30 bal ale, rès 10 bal la se pou tounen lakay ou li ye. Ou pa met, ou pa gen dwa mete tèt ou nan sitiyasyon pou fin tire 40 bal la pou w ap rele pou mande bakòp. Kiyès w ap mande bakòp la? Kiyès w ap mande bakòp la? Kiyès w ap rele la a?
Alò jodia la anpil moun ap pale pou komisè Muscadin, yo toujou konfonn de komisè gouvènman avèk yon komisè polis. Pou anpil moun ki pral gade yo, esplike yo byen. Napoleon Bonaparte di w komisè gouvènman li se yon militè an sivil. Pa kont, m gen obligasyon e devwa pou m pran lari a pou m tyeke vakabre yo menm jan avèk yon komisè polis. Lalwa pa anpeche m fè l. Nul part li pa ekri nan konstitisyon an yon komisè gouvènman an pa ka pran lari a pou l tcheke vakabon. Pa gen kote li ekri. Lè yo di depi w pran nèg yo komisè ou pa se touye w touye yo. Depi nèg la se bandi li, se asasen li, li se kriminèl, li vin nan nip li pap tounen. Li pa sike pou pesonn. Menm si se pa mwen ki jwenn li. Se idmo m yo ki jwenn yo. Se svp ki jwenn li. Se ti mesye polisye yo ki pran li jwenn li pap tounen. Deklarasyon sa w toujou kenbe avè l depi. Simityè pou nèg yo.
E m di m e m kenbe dèyè l.
Pou ba yo pyès pou pral jije yo. Paske lalwa pa di sa. A bon, se yo ki konnen. Yo granmoun, yo kapab toujou di sa yo vle. Men, sof ke yo poko janm wè kote komisè Muscadin ap komèt yon ak konsa avèk men l. Alò CG, nou wè, nou remake nèg ki nan do w yo, yo gen yon doktrin m kapab di ki pwòp a ou menm. Èske se yon lòt fòmasyon ke ou menm ou ba yo? Non, nou gen yon lòt filozofi nou menm. Paske nou soti fòk nou antre. Nouvèl la se nou ki pou pote l ale. CG.
Jodi a anpil moun ap mande pou ou nan lwès. Siw ta nan lwès jodi a kisa ou tap fè? Aah premye bagay la m patap pran lòd nan men nèg yo. Sim gentan rive m ya e pòwopens kòm komisè gouvènman m pa gen lòd m pral pran nan men nèg yo. Ayè depi ou pral nan pran lòd nan men nèg yo, nèg yo ap fini pa fè w fè maryonèt. Wap vin la wap pase kom yn let a la pos. Wap pran sa w di a pou yon ti jan.
Sezee, tande, pran san w, pran tan w pou w repran sa ke w di a la. Si yo di a w ta komisè Pòtoprens. M pap pran lòd.
M pa gen pou m pran lòd nan men nèg yo. M komisè gouvènman Pòtoprens. M pa gen pou m pran lòd pou, m pa gen nèg ki pral rele m pou di m repliye. M pa gen nèg ki pral rele m ki pral pou di m kanpe la. Non.

Ou anvi sa? Ah m te li la deja.
Mwayen pou m gen nan men m.
Sa fè se je. Jan mwen ap mande pou nou la nan Pòtoprens moun Matisan, moun Bèlè, moun Site Solèy mèt kòmanse souri paske si yo di yo fòk yo ba ou, yo pa ka pa ba.
Ah m pa konnen. Sa depan de pouvo an plas la, sa depan de.
popilasyon an. Sof ke komisè Muscadin se yon komisè gouvènman, mwen se yon ajan de la fonksyon piblik, e a nenpòt kèl moman leta, leta santral kapab chwazi transfere m kote yo vle nan peyi a. CG, fòk ti, fòk ti di nou klè, alò nou remake w konfyan, ki kote fòs sa, kouraj sa sòti?
Tout sa w ap fè nan vi a fò w fè l avèk amou. Sa m ap fè a m renmen l, e m pran plezi m ladan l. M pran plezi m pou yo rele m a de twa è di maten. Pou yo di men 2 nèg sou motosiklèt fèk soti Vilaj de Dye, nèg sa yo prale Senlwi yo pral Aken. Pou m kanpe nan wout la, pou m tcheke nèg yo, pou m jwenn zam sou nèg sa yo, pou m rantre nan baz mwen avèk yo. M pran plezi nan sa e m renmen sa. Alò baz sa se yon komisarya, kòman sa ye? A nou yon kote espesyal.
Yon lye sekrè pou yo. Lye sekrè? Ya.
Pou vrè yo. Yo di nan gang nan Pòtoprens yo gen gwo tèt, se yo gen gwo moun dèyè yo, se ta, ou pa pè pou. Afè te gade yo, afè te gade yo ak gwo tèt yo genyen an. Tout gwo tèt yo gen dèyè yo a, yo pa ka pase Miyagwàn avèk yo. Ou an granmoun pou sa k gen pwen yo tou sem. Hein? Eske w an granmoun pou gen nèg la ki pa pran nan bal. Pa pran nan bal la se kanm e kanm poko kenbe w. Depi m te gentan kenbe w pa gen afè de pa pran nan bal mwen sa a m pa konnen l. Li pa pran nan bal se devan w li va rive. Wi se devan m li va rive.
Depi m te gentan rive devan m. Dayè m pa lonba. Pa okipe nèg yo k ap fè k ap pran pòz la grand gèl. Nèg yo chita nan yon chanm kay y ap plenyen. Mwen renmen nan lari a mwen menm. Bon nèg yo pa pran bal bon yo pa pase Miragwàn. Bon nèg yo pa pran bal nèg yo se dyab yo pa debake nan nip.
CG ou poko janm fon aksyon regrèt nan travay sa wap fè a la? Jamè, paske avan m fè kèlkeswa aksyon ke m poze nan vi m lan, m reflechi anpil. M reflechi, mwen analize pou m wè èske aksyon an merite komèt. Menm si aksyon an ta rapid, moun pa bezwen pè? Non, non non.
Pou kèlkeswa rezon an, m pa pral fè yon aksyon lèfini pou m regrèt. Non, e pa vre. Tip yè swa a, si l te gen malè brandi zam li an an direksyon de machin pa m nan, l t ap tonbe. Depi l te gentan gen malè brandi zam nan. Si lè m di misye kanpe a l pa kenbe, l t ap tonbe. Men m wè misye t ap tranble sèje. Non, men l te oblije pè. Ayè, kote ou te wè m te pran misye mal avè l la, sa se yon lye sekrè l ye. Ou t ap sere l? A! M pa konnen.
Men sofke se yon lye sekrè m te al avè l. Kòm etandone mwen jwenn misye se yon inosan li ye, mwen reganye l nan komisarya Miragwàn. Sinon, msye pa, m pa tap rantre avèk msye. CG, kòman w konprann sitiyasyon nou konnen Biden li menm nan epi nou remake anpil moun vin fè paspò nan Miragwàn la, kòman w wè sa? Premye bagay ki genyen, lè w vin fè paspò Miragwàn, menm kantèske ou pa ta gentan fè paspò a, ou gen aksè pou w dòmi devan imigrasyon an. Pa gen vòlè k ap vin fouye w, pa gen nèg k ap vin fè kadejak sou ou, ou pa vin pran pèsekisyon. Sèl lapi yo ap sere, lapi yo ap sere sèlman.

Konprann? Li vin te gen gwo pwoblèm anba a. Bon, jiska prezan gen gen de nèg ki vin gen ekzekwasyon nan e jijman nan men yo ki pa ni evoke ni anwoule. Jijman sa yo mwen pa janm bay ekzekwasyon sou yo. Donk kapab toujou gen pwoblèm vòlè tè a wi. Men li pa jan w tande l ap fèt lòt kote yo. Paske notè yo, apantè yo, m pa nan dil avèk yo, m pa nan bras avèk yo. Pa bliye, tout nèg ki pou vòlè yon tè, fò w fè nan komnivans avèk yon apantè, yon notè, yon komisè gouvènman. Donk, Pakè a toujou enplike jisko kou nan vòlè tè. San pakè a ou pa ka vòlè tè, paye e nou pwouve y al apante. Donk pa gen pèsonn ki ap ap oze di men ki bè kont komisè Muscadin gen yon mèt tè, ni gen yon pous tè. Nan Miragwàn, ni nan Okay, ni Okoto, kote ke m te travay.
Men nou wè Pòtoprens, komisè gouvènman lan di entèl lan gang 4 pa 4, men pa ka arete l. Bon, afè tè gade yo. Mwen menm m pa gen pou m plenyen nan radyo, m pa gen pou m denonse pèsonn. M gen pou m kanpe, fè fas kare avèk tout nèg k ap fè move. Aksyon poze. Ya, aksyon poze.

Dwazo lè m ap fè travay pa l, men m ap fè travay peyi a, m ap fè travay dyaspora yo, m ap fè travay ou menm ki la a antanke jounalis, m ap fè travay pitit nèg Dwadyolòm yo, m ap fè travay madanm yo, ti kouzen yo, ti kouzin yo. Paske jodi a, pitit nèg Dwadyolòm yo, madanm nèg Dwadyolòm yo, yo ka pase Miragwàn alèz. Yo ka kanpe Miragwàn, yo kanpe yo kote nenpòt kantite lajan l ye, pa gen nèg k ap vin brake yo. Donk rezilta pa m nan Miragwàn, nou kapab di li kòmanse apati de zewo. Nou kapab di li bay zewo kidnapin, zewo vyòl, zewo brakaj.

Miagwan nan lakay mwen kenbe pi rèd ankò. Yon nèg paka oze di ou pral atake fanmim. Wap vin anpil frap. Aah wap vin anpil frap. Anyway, yon mesaj de kè kontan, yon mesaj de solidarite, yon mesaj ki vle di fòs pou moun Matisan ki kite lakay yo, moun Site Solèy ki kite lakay yo, paske yo prè pou vin Pòtoprens. Gen espwa toujou, moun ki gen kay yo, ki gen tè yo, ki kouri kite l, kenbe papye tè a fò, kenbe papye kay la fò, yo kapab pran l tanporèman. Gen moun lontan yo toujou di, lawouze ta bay taye banda l se kan solèy poko leve. Donk, espere bon maten gen yon solèy k ap leve, konprann, k ap chase nèg sa yo. E di yo kouraj, kenbe la, pa lage, pa dekouraje, kontinye frape, pa pè, pa krent, pa kite vakabon pot nouvèl nou ale. Mete nou nan sitiyasyon pou nou fè fas kare avèk nèg yo. Lè yo ban n 40 bal, al batay, depi nèg la nan tire 30 bal, degaje n pou n regane baz. Pa kite bal nou fini pou n ap rele chèf anlè yo pou n di, voye bakòp pou nou. Pa gen bagay konsa. Pou nou konsidere bakòp tèt nou, se nou menm ki pou bakòp tèt nou. Mwen menm, lè m pran lari a, mwen menm, m pa janm atann ke m va rele X, m va rele Y. Non. M pa atann sa. M pa gen bakòp pou m rele mande. M ap kanpe m fè fas kare a, paske m soti ak tout mwayen m pou sa. Depi w wè m pran lari a, e menm jan ak Obramye. Depi wè m pran lari a, konnen m gen bal pou m batay anndan machin nan. Ok.
Ok, ou toujou rete Miragwàn nan, non Miragwàn nan se ki sa pou bandi yo? Simityè l ye pou yo.
E m di e m kanpe dèyè l. M di m kanpe dèyè l. A, n espere sa. N espere se pa sèl Miragwàn ki pou simityè pou bandi yo e tout peyi a ki pou simityè pou bandi yo. Dakò, se vre. N ap tann ou Pòtoprens. Mèsi. Bòn joune.
Bòn sware.
Thank you.